Bonjou, bonswa tout moun, sa depan de lè ke w ap swiv emisyon sa. Se nap, Nord, Ajans Près Ayiti ki pote pou ou Focus Info pou jounen lendi 14 mars 2022 a. Lendi 14 mars 2022 a, Komisè Gouvènman nan jiridiksyon Kap-Ayisyen an, Mèt Richemond Florival, rankontre notè k ap fonksyone nan jiridiksyon an nan lide pou enfòme yo de yon sikilè ki soti nan ministè de la jistis ki mande notè avèk apantè yo pou yo travay nan rezidans yo pou yo respekte lalwa. Deklarasyon Mètre Richemond Florival nan mikwo Focus Info. An efè, jodi a nou te gen yon rankont avèk notè paske semèn pase yo te konvoke men yo pa te Sa te gon pwoblèm fè pou tout pap la, donk m te mete pou jodi a yo vini, se sitou pou kapab pran konesans de sikilè ke ministè a li menm li mete deyò konsènan notè a ki kite rezidans yo. M ap tou pwofite fè yon ti eklèsisman pou tout moun ka konprann sa k ap pase la a. La nou gen jiridiksyon Kap Ayisyen, men lalwa ba chak notè yon kote yo rele rezidans. pou ka travay. Enben gen anpil notè ki kite rezidans pa yo, yo vin nan rezidans Kap Ayisyen. Donk ministè a mande, e sela pou tout peyi a an antye, pou tout notè ki kite rezidans yo kab retounen nan rezidans kote ke yo komisyonnen. Anfèt, se yon sòt de rapèl ke li ye paske nou genyen dekrè 69 la ki deja di nan atik 20, 21, ki di ke depi yon notè komisyone pou yon komin se la pou l rete pou l travay lè gen anpil nan yo ki kite komin pou fè ke lalwa ba yo pou yo travay la yo kite yo vini okap donk minis la oubyen ministè a fè yon rapèl e l mande komisè gouvènman yo pou kapab aplike sikilè sa. Yon lòt kote, mèt Richemond Florival fè konnen se yon tèt kole

On lòt fwa ankò deklarasyon Maître Richemond Florival. Wi, se an kolaborasyon avèk lajistis nou te okouran de kidnapin sa k te fèt la e nou te mande SDPJ pou l travay. Malerezman te gen yon ti bavure, te gen yon ti erè k pase, nou pa te pran moun alò ke te gen posiblite pou te pran kidnapè yo. Men, apre sa, nou mande yo fè yon travay. Efektivman, yo pran yon premye moun, se te chofè a, e apati de enfòmasyon ke yo twouve nan telefòn li, yo twouve lòt moun tou, yo pran de moun ladan li, e n ap travay pou pran rès moun yo. Donk, jounen jodi a la, lajistis detèmine pou mete sekirite nan jiridiksyon an. An efè, wi, paske se sa pou ki fè ke moun yo epake a okipasyon yo, sa pou ki fè ke moun yo lòske yo atravè lèri yo, yo trankil. Ou konnen ke tout lè fwa ke genyen briganday sa yo, ou pap ka soti, lòt moun pap ka soti, epi vil la li bloke. M pa vle vil la bloke, m pa vle enstitisyon yo pa travay, sa fè ke nou detèmine, de konsè avèk lapolis, pou nou mete lòd nan site a. Lòt nouvèl, Lameri nan Kap Ayisyen depanse 2 milyon 500 mil goud pou ranmase fatra chak semèn nan komin Kap Ayisyen. Se yon deklarasyon de yonn nan majistra yo, mesye Patrick Almonor. Tout fwa, mesye Almonor fè konnen ke li regrèt ke Lameri pa gen kapasite pou fè dè aktivite notaman sa ki gen rapò avèk aksyon Lameri fas a degradasyon Anviwònman an, deklarasyon Mesye Patrick Almonor. E anpil kòb nou meri a depanse apeprè 2 milyon 500 mil goud pa semèn pou kesyon netwayaj la. Paske keseswa meri a gen 2 posiblite, oubyen li al avèk TPTC, lè li al avèk TPTC nòmalman li ba TPTC antre 150 a 200 galon gaz pa jou, ou wè sa vre, ou kontwole 200 galon gaz a 350 pa jou. dizèl e pou 5 7 kamyon e bato lodè chajè konsa lè nou travay avèk yon konpayi prive e nou travay se lwe nou lwe kamyon an kamyon an koute meri kap ayisyen 25 mil goud pa jou e sa baw apepwè si kamyon travay pandan 5 jou sa deja baw 5 fwa 25 sa baw prèske yon milyon goud e pa semèn.

Men e oblije peye kamyon pou lwe yo chak semèn e menm jan an. Sa vle di ke ki fè ke m pa miltip, lè m miltipliye li pa ban mwen e m ta ka di ta fwa 5, ta ba w 10 milyon men ki bo ke lè w retire kou fiks sa yo, sa ba w apepwè e antre e 6, 7, 8 milyon goud pa mwa pou meri a kenbe e fil la pwòp. Mentnan se pa sa, nou pa rive vrèman satisfè vrèman pase ke yonn nan travay ki dwe fèt nan vil la se kravay e kiraj sa m ta ka rele kano yo. Se a di ke e ravin e si sinyasyon bagay ke nou dwe fè avèk TPTC ki dwe gen yon plan. Paske TPTC dwe gen yon plan de kiraj e pa semèn, pa mwa. E sezon sa a yo anonse e m te nan yon reyinyon, meri a te nan yon reyinyon avèk ECOUD kote ke yo te anonse ke genyen e semèn sa yo jiska e mwa k ap vini la yo ap gen anpil lapli. E ki di gen lapli sa vle di ke si. Basen vèsan, keseswa e 2 gran e aks minyè yo, nou konnen Zedriye avèk ravin e Belotès, 2 bagay sa yo menm. E alivyon, tout sa kay la ap genyen yo. Sa vle di ke e ou jodi a ou gen mòn nan ki vrèman plen ti kay, sa vle di ke tout fatra sa yo ap desann. Menm sou netwayè lari a, jodi a, demen maten gen lapli, 5 minit lapli, Tout sa ou wè ki sou lèt L la, se sou wout nasyonal la, se anwo yo sòti, se pa atè bèk yo. So, sa vle di gen yon bon travay pou fè an amon e an aval. Sou kesyon mache Cluny ki prèske rive sou plas Nòtredam nan, nan Kap-Ayisyen, Majistra Patrick Almonon fè konnen gen yon komisyon ki monte nan lide pou kapab travay sou kesyon sa a, pandan l fè konnen ke malerezman Kap-Ayisyen ap absòbe presyon demografik

presyon e 18 lòt komin ki nan nò la ki vin bay yon sèvis, ki vin bay yon transfè. Men, l ap absòbe tou nò 13, 14 komin kounye a la ki nan Nòdès, Plato Santral, Latibonit, yon pati nan Latibonit, Mamlè ak tout moun sa yo se la yo vini. E chak moun sa yo lè yo vini, yo konsome yon boutèy dlo, yon bagay kèlkonk. Mennan, moun nan li menm tandans pa l se kòm sèvis de pwoksimite a se lè l jwenn li, li prefere rete nan zòn nan ou areya a. Se la ki gen ti mwayen ekonomik, se la ki gen vi a. Li gen lekòl. Li gen lekòl pou gen bagay. Li rete la a olye ke li deplase. Pase si li retounen nan peyi a, ki sa l pral fè? Pa gen lavi nan peyi a. Se nan vil la li jwenn plezi. Donk mentnan solisyon ke n ap vann lan se sa n rele fò ke Kavay se bezwen nouvèl santralite. Li bezwen nouvèl vi. Nouvèl vi vle di ki sa? Ou bezwen retire presyon ekonomik k ap fèt kounya la sou santre vil istorik la pou mete deyò. Une fwa ke ou retire mache yo. nan vil la. Une fwa ke ou retire e ou gon lòt vil, ou retire moun ki nan mòn yo, moun ki bò lanmè, tout moun ki nan movèz kon, kote zòn ki gen inondasyon yo, lè sa a ou gon vil modèn, w ap wè ke vil la otomatikman vid. Dayè, aktyèlman la, vil la ou pa kote konnen lò de ti mòn nan, de sante vil istorik la, li tounen yon vil sante vil komèsyal. Tout kay nan vil la se biznis yo ye. Wi men se nou pa kite epi yo anvayi pati mòn yo. Maintenant, sa ou bezwen e sa menm tou, pou fè sa, fò gon altènativ. Altènativ la se nouvèl vil la k ap bay gon plan damenajman paske Petitans pi gran ke Sandovi li fo. Li pa gen kanalizasyon, li pa gon plan damenajman sou Petitans. Sa di tout moun konstwi yonn sou lòt. E sa fè ke depi gen lapli, 1 Petitans pi ba ke lanmè a, 2 pa gen kanalizasyon Petitans. Fondasyon Digicel remèt jounen dimanch 13 mas 2022 a yon chèk bay 2 òganizasyon chak yon milyon goud kòm kontribisyon l nan reyalizasyon pwojè nan komin kote òganizasyon sa yo ap fonksyone an. Se Secours Haïtiens avèk Organisation des Paysans pour le Développement de la Section de Boipin. Seremoni an te dewoule nan biwo santral Digicel la isit nan vil Kap-Ayisyen. Ann gade kòman sa te ye.
Reprezantan òganizasyon yo. Nan non Fondasyon Digicel, mwen di nou yon kòdyal byenvini. Byenvini nan seremoni final senkyèm edisyon kanpay Konbit pou Chanjman. Fondasyon Digicel tabli l ann Ayiti depi lane 2007. Depi lè sa a, travay nou toujou reflete volonte nou genyen pou n mache men nan men ak pèp ayisyen an. Mwen menm se Ada Charles, reprezantan Sekou Pòs Ayisyen. Nou remèsye Fondasyon Digicel pou bèl inisyativ sa ke l mete pou pèmèt devlòpman kominotè. Donk, òganizasyon sekou ayisyen pwal mete yon sistèm pou kapab alimante lokalite diri si, paske lokalite diri si se yon lokalite ki konn bay anpil diri, men akoz pa gen dlo fè ke peyizan yo pa ka travay tè yo ankò. Donk, nou tout konnen ke dlo se yon eleman ki vrèman enpòtan pou agrikilti, donk san dlo nou pa ka fè agrikilti. Donk nou remèsye Gisèle pou bèl inisyativ sa ke li te kontinye. Mèsi.
Non pa m se Martine Joseph, mwen soti nan komin Plèn di Nò e mwen reprezante kominote dèd ou fanm e ozanpwen dayiti KAFE, yon òganizasyon k ap travay nan devlopman kominotè. Nou patisipe ane sa nan konbit chanjman pou yon sak nan pwogram ke Fondasyon Digicel mete sou pye. E m santi m vrèman kontan jodi a avan tou fòk m remèsye Digicel pou bèl inisyativ sa ki pèmèt zòn Plènvi Nò pral benefisye e m ap tou di nou sa ke pwojè an fè ti plis se ranfòseman elvaj kochon nan Il Adan. Il Adan se dezyèm seksyon nan komin Plènvi Nò. Pwojè sa pral pèmèt 50 moun ki nan sitiyasyon difisil benefisye yon kouch pa kouch. Se yon pwojè a lon tèm e nou konnen nan jou k ap vini yo, nou pral gen anpil travay pou nou fè menm jan nou te kòmanse fè l pou nou kapab avanse avèk inisyativ sa ke nou deja pran. Donk, nou konnen bèt, jan nou toujou di l, se kanè peyizan an. Se youn nan mwayen ke moun yo nan seksyon riral yo genyen pou yo kapab mennen pitit lekòl, pran swen fanmi yo. Lòt nouvèl, ansyen depite sikonskripsyon Katye Moren an, Esaïe Prophète voye jete divès akò ke sektè politik yo nan peyi Dayiti pwopoze pou soti peyi a nan kriz lap travèse jounen jodi a. Ansyen palmantè a plede pou refondasyon total peyi Dayiti, deklarasyon l nan mikwo Focus Info. Depi lè prezidan Jovenel Moise mouri a, premye minis te key te gen an, pouvwa l politik li fini. Le pouvwa ekzekitif pran fen a pati de sèt dat. Du 7 jiyè 2021. Kounye a si ou te gen yon peyi, ou te sipoze ale nan konstitisyon an gade kisa lalwa di. Lè sa se 2 moun ki te ka prezidan. Se swa le prezidan de la kou de kasasyon oubyen le. Prezidan du Sena. Si de enstitisyon sa yo te egziste, men le pouvwa egzekitif i kaduk la depi nan lanmò prezidan. Nou dwe klè sou sa. Kounye a la, ou pale m de akò, akò Pen, akò Montana, akò Ariel Henry, Depite Esaïe Prophète pa nan yonn nan akò yo. Akò Louisiane, Depite Esaïe Prophète pa nan yonn nan akò yo. Paske m pa kwè yonn nan akò yo genyen objektif pou retire Ayiti nan twou kote l ye a. Tout akò sa yo se moun k anvi vin vole, k anvi vin piye, k anvi vin fon tranzisyon de 1 an, de 2 zan pou yo fè kòb, lè yo fini pou y ale. Gade ki moun ki nan do Ariel Henry, André Michel, Nenel Cassy. Nèg sa yo te nan tranzisyon Joslèm Privè la. Nan tout tranzisyon Joslèm Privè la se piye yo piye, se vole yo vole. BMPAD se te nan men Nenel Cassy ke l te ye. Nenel Cassy deja piye bmpad I piye I I pran teknisyen on kad de leta ki rele Patrick Norame I mete Patrick Norame chita la kòm on japwouv I elimine bwat la sou Patrick Norame tout koripsyon yo è jwenn Patrick Norame paske se te senatè I te ye Patrick Norame oblije vole kite peyi al ale sa vle diw Pa espere ke gen anyen de serye k ap fèt nan yon tranzisyon ki gen ni André Michel ni Nenel Cassy ladan l. Se vòl, se gaspiyaj, se piyaj. M pa kwè nan okenn akò k ap vin di m w ap vin fè eleksyon nan dezan. M di sa, Ayiti pa bezwen eleksyon. Ayiti pa gen pwoblèm eleksyon. Non, Ayiti poko bezwen eleksyon. Non, men sa menm!
Ayiti pa poko bezwen eleksyon, Ayiti poko bezwen eleksyon. Sa Ayiti bezwen an, Ayiti bezwen restriktirasyon. Ayiti bezwen refondasyon. Ayiti a bezwen de renaître de ses cendres. Son peyi nou gen depi 1804, Zansèt yo fin ban nou endepandans, yo pa t gen kapasite entelektyèl pou yo te fonde yon nasyon, nou pa janm fè sa, n ap pèdi tan nou pou jiskaske nou rive an 2022 n ap kontinye pèdi tan nou. Si w fon eleksyon la nan 1 an, 2 zan, ou p ap gen yon prezidan ki diferan de Jean Bertrand Aristide, ki diferan de Preval.